Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e je ken tou dil nou dekrete la pèmanans poun fè w viv tout sa kap fè aktyalite yo avann kòmanse nap mande w si potko abòne avèk chanèl la fè sa kounya menm klike sou bouton subscribe la e pa bliye aktive sin klòch la pou kapap resevwa notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la madam e mesye nan video jodia nou pote pou ou kri doleans moun bèlè kote ke nan jou ki sot pase yo moun sa yo sibi yon gwo masak kote ke gang babekyou yo debake pou yo fè anpil dega nan Bèlè, kote ke timoun pèdi lavi yo, yo boule granmoun ak tout kay, yo boule anpil kay nan Bèlè, anpil moun pèdi lavi yo, anpil dega fèt anndan Bèlè. Nou gen repòtè nou ki se Francine Charles ki t al fè yon repòtaj anndan an ki pral fè w viv kòman sitiyasyon an t ap dewoule, kòman moun yo t ap reyaji sou sa ki pase anndan Bèlè. Pran ti chèz ba w pou w tande kri moun yo, moun yo pral esplike klèman kòman masak la te fèt anndan Bèlè. M salye laprès, m salye tout oditè oditris k ap tande e tout ayisyen konsekan atravè lemond. Lè vrè ayisyen konsekan. E jounen jodi a m ap aprann sou Zenith, m ap tande sou Zenith toutalè a la, sa fè m mal, sa fè m bokou tristès. Nou wè s on sèl Bèlè l ye, pa gen 2 Bèlè. Pou wè moun Dèlma 2. ap defòme batay la. Pase batay la ki sak batay la? Batay la e de batay jis e nou konnen nèg jenèf yo ann di ti sonsonn bagay alyas ti chèf babekyou ki vle mete bèlè ann otaj ki vle plase yon chèf gang depi lè modène bèlè pa janm gen bagay sa ladann bèlè son katye storik Son sèl rèn nou genyen se li kap jere bèlè e map tande pou wè e a bon tristès moun yo ap di yo gen moun mouri yo gen bagay mwen mwen touve sa dwòl si yon moun ap gade de bèlè a dèlma 2 pa gon gwo eka son yon ti riyèl sèlman ki separe yo si moun bèlè tap fè reyaksyon de yo pa avan avèk 4 viktim nou viktim nou tap gentan travèse de a de yo pa avan pase nou konnen de son sèl bèlè a liye Ebyen jodi an ba bon ti pòs ap pale de sou ganri dèlma 2 se nou tout son sèl frè nou ye pati koul lè pati koul ap soti doulou pati koul pèp bèlè al ladann san pou san men paka jounen jodi an traktasyon politik pou gen se de moun kap itilize non moun kap fè bagay moun yo repete moun yo bay 2 teke 3 non moun mwen mache tout o touto bèlè a poko potko janm pale e mte gen e youli jòs mtande dimanch te lan ritmas avèk yon lòt dam ki ye dèlma 2. Sa fèm bokou plèzi m kontan anpil yap pale jounen jodi a fèm plè e fò yo pale tou moun ki ap fè yo mechanste tou anndan an dè moun leta mete menm pou yo fè mechanste pase dèyè dèm ba depans yo fin vid malere malerèz yo pa konn ki kote pou yale se menm jan avè nou an woubele nou gon pakèt moun ke ki abite dèm ba dè ki vin jwenn moun bele se la montre w wè jan bagay la ye sa vle di non moun ki abite sot dèlma 2 vin abite bèlè lè nèg yo sène yo nan lari yo tire yo e la nou tèlman konprann e nou konn fè politik. Nou pa ka nou menm nou pral met dife anba lan delma 2. Nèg ap di se 2 3 non moun. Sa fèm bokou plezi sa m sezi. Mwen m vire tou won, m vire tou dwat tou bwè lè a, yo nonmen yon premyè moun, m jwenn lan non moun yo nonmen an, yon sèten de bagay yo nonmen non bagay ki sa sa ap tande yon chèf. Men lè m nonmen lè m jwenn lè m jwenn mwen jwenn yon timoun 12 an ki rele konsa m di o o. Yon sèten depi pam. Donk m yon ti moun 12 zan Elie t menl nan bèlè la manman an bat li podyab Malia pa menm konnen anyen yap nome nonl nan radyo se li menm yo di pepa m sezi yon ti moun 12 zan yon lòt non ankò misye son mekanisyen ye misye jous anba li menm ki ap travay la la kòman ri ri ri kòman yo ri anba la non en en ri kote mekanisyen yo ye ri chènmas misye ap travay ri chènmas m wè misye nan telefòn m di misye men yap nome nonw M te di kòman sa ye misye ap vin parèt nan radyo ak televizyon pou misye ka defann tèt li. M di misye genlè pa wè m pase mekanisyen yo e m konnen w pa nan bagay. Lè nèg yo wè depi de twa non ou de non, tou lè li se yon timoun. Pepa a se yon timoun li ye, kanay de douz an. Men yo fè manman l manke bat li, yon lòt moun ankò se yon mekanisyen li. Sa se yon bagay m vin wè, sa se yon trik li ye. M pa ka konprann bagay sa, bagay sa vrèman anmède sèvo m. M oblije laprès ak televizyon, m oblije ap pale. M di non, nou pa p diferansye bagay la se yon sèl Bèlè li ye. Anba! Dimitri Doctor wi se chèf de lapolis ap mal fè travay li m te di misye sa mesye Leon Charles m toujou akize l si gen sa pou yo mete anndan men l jounen jodya se li k koz m te di sa plizyè fwa e m repete l yè ankò anndan se li la anba ri Doctor Aubry a lè w ap gade ri Doctor Aubry la s on kote s on ekip nèg ki vin pran Bèlè an otaj byen jenèf yo vin pran Bèlè an otaj. Nèg sa yo e de nèg gouvènman mete yo menm se yon pakèt bann ansyen vòlè e nèg yo sot jis nan kapèt ti soso nan lè ti chèf te jis nan kapèt jounen jodi a e ti mechan avèt e kouman rele pat la ti mechan avèt e gwo lòt non misye rele bouboul se nèg sa yo t vin a nèg sa yo dèyè nan riposte nan koz nèg sa yo etabli baz gang yo babekyou vin fon sèl la babekyou se yon ansyen ti vòlè mwen menm babekyou konnen m byen se kondisip mwen liye m wè m bagay mwen m di babekyou kondisip mwen liye depi nan lekòl babekyou ap fè timoun abi depi w gen ti dola babekyou bat ou wi. Poul pran nan menw lò gen 20 dola babekyou tiye w nèt poul pran nan menw wi elèv nan lekòl m pat janm tande babekyou babekyou gen baz pam gen baz pam se la pou gade la tout timoun ki enpòtan yo pase babekyou te toujou timoun ki delekan depi nan lekòl la nan lekòl anba alo idisant lan anba swiwi di plezi babekyou se tou timoun yon timoun ki delekan te toujou ap diferan apa wap babekyou depi nou gen kòb babekyou sezi l se la pou moutre w fò nou met tèt nou fèm ui doktè obriya son pakèt bann gang ki anba a m toujou di leta sa leta konnen leta konnen byen. Ke zòn sa se yon zòn de non dwal li ye. La, Bèlè moun pa sa lèz Bèlè. Menm lapolis vin alèz tou aprè se kon kidnapin lapolis vini alèz la. La nou pa gen pwoblèm de anyen. La nou pa gen pwoblèm de anyen. E nou te di Leon Charles sa, Leon Charles te pwomèt nou sa l ap debare ri Doktò Brel pa janm fè sa nou jou. E la pou moun tou la. Ou wè la, la nou gen ti Sonsonn ala ti chèf, nou gen Jinyò la, nou gen ti Jinyò, nou gen kò e Manino. Manino, lage nou gen yon pakèt bann nèg la k ap bay pwoblèm nan tout katye popilè, nan tout deyò nèt, ap bay pwoblèm, men lè w soti lari bòn fwa, tire moun tout nan jèt jounen, se la prensip moun Dèlma 2 resezi nou. Bèlè p ap janm gen kont, wè kòm m ap tande, non, m t ap tande talè a, gen kèlke moun nan Dèlma 2 k mande lapè. Nou menm nou prè pou nou chita pale avèk tout moun Dèlma 2, men pou Babekyou l p ap ka chita pale avèk Babekyou. Babekyou te fò konnen. Te tou dènyèman la lò live Blende tap fè rap byen sezi kiyè babekyou babekyou paw mèd et si babekyou paw mèd ou pap janm anyen sou latè babekyou te repetel li menm tap fè pèsonèlman el te di tap vin fè kanaval rara anndan bèlè te chita pale a plizyè notab anndan zòn nan poul te fè kanaval rara nou di non babekyou byen konte mal kalkile rap lò byen ke divès masak ou fè nan bèlè la se katriyèm masak a ki kè a ki fwa a ki san fwa moun bèlè pral pale devan w poul chita poul fè w miz an plas avèw byen miz an tèt avèw Ou vin fè kanaval rara andan bèlè se pa ou te konn fèl mon vye ou pap janm fè kanaval rara bèlè pase lè lè si ou fèl pa byen pase menm lapolis yo kite lapolis pou aprann vòlè ou te deja konn vòlè deja depi lans li di plezi fòm gen presizyon sa e kouwam ka pale wè anm diw lan epa kounye a bèlè pral fò fè kanaval bèlè se nothing nou son bagay nou abitye fè e bagay si yo ta voye moun pou fè kanaval rara bèlè kòm pa gen gouvènman ou dal bann derapi dera charabya. Lesy fèt an bgy e konkou ti baka kap rele Jovenel Moïse la, tèt komòd la, tap voye viv kanaval la yo tap akonpaye de minis, ansyen minis vin fè kanaval e nou pa tap asepte sa nou pase gen twòp krim ki fèt anndan Bèlè, twòp kay boule, twòp moun mouri e pa jounen jodi a nou pwal pran plezi nou non sa pap janm fèt nou paka jounen jodi a nou pwal pran plezi nou nan mas moun san sa yo ak tout moun ki mouri tout kay ki boule yo. Eske sa nou pral fè pou paran sa yo jounen jodi a lè yap gade pou wè kòman Bèlè ye nou menm pou nou fè kanaval rara a? E dezyèmman anko, lè nap fè kanaval rara Bèlè tout moun nèt sot tout diferans kote vini anndan kanaval rara Bèlè. A ki moun nou ta pral fè l la? A san moun yo? A moun ki mouri yo? A bann pòv ti zanmari leve sa de bwa kwaze yo ap dòmi kay moun ap pran imilyasyon nan men divès moun tout kote nèt eksetera era men jounen jodi a pa nou k pral gen kè kontan k tap fè kanaval rara e a ki moun? Ou pa anyen! Bon vè kanaval rara bro. Vakabon! Bon san fwa ou pa janm repete bagay sa nan kòlonv ou. Mèsi anpil. Pa gen pat de kesyon. Ok. Babekyou fè kwè ke se nou menm ki t al atake l avan wi ki fè ke li menm li vin Bon. fè bagay. Se vre. Bon. Sa fèt tout tan. Nou pa gen pwoblèm a sa. Men Bondye gen yon Bondye nan syèl la e li wè tou li wè tou a chak moman ke li vle viktim li toujou viktim. E nou toujou di tout moun sa. Si nou te gen zam Babekyou pa t met pil la. Afè katriyèm masak. Paske ou paka ou paka tout tan ou tou viktim nou nou pa janm viktim nou. Nou pa janm viktim babekyou on jou. Kòm li di li pral met pye l atè nap ret tann li. Sèt fwa si nou oblije rele tout moun nèt vin ede nou goumen. Keswa kote w ye vin ede paske batay sa se yon batay politik li ye pi bon politik. Bèlè se basyon politik. Nou pap kite zòn nan pou revè moun e nou pap janm bèlè ap ret pou pitit bèlè ankò. Nan yon konferans Barbecue ale di se moun bèlè ki tiye 6 moun pou li ki fèl atake nou eske ou ka konfime sa oubyen. Moun bèlè t tiye 6 moun pou li? Wi nan konferans li ale. Bon an efè li ka dèyè kòb yo men gouvènman an li te dwa di men bon wi sa pat met 20 li tap gen plis kòb wi men le metis ya bal mwens kòb li te dwe met 20 moun nou tiye pou li men si tap la si nou tap tiye moun eske ti 20 an sèlman nou tap tiye eske ti 6 la sèlman nou tap tiye men si Barbecue rive jous la li chita la lap bwè byè Barbecue ti Sonson

Men tout moun sipoze gen zam nan men w anndan peyi sa jan peyi sa ap dewoule la a. Se pa konsa non li ye jan peyi sa ap dewoule keswa moun ki pral mennen pitit nou lekòl fè al gwo dèf limèt nan men w wi. Si w pa ka leve met al gwo manchèt ou nan men w wi se sa. Men lè w al gade yo wè moun ap vin kidnape pitit ou pral mande w 1 milyon dola mari w pral mande l nan figi w ap gade byen pou w wè nan zye pa w wè moun kidnape madanm a mesye nan figi nèg a yo kouche madanm ni men ki moun k ap viv konsa si tout ayisyen te mache yon zam yo pa t ap anyen non men jounen jodi a m p ap etone li ap di bèlè zam bèlè m p ap etone de li. M ap reponn tout kesyon, m pa p etone de pèsonn anyen. Pase nou rive lontan, Ayiti, Ayisyen, Ayisyen, Lèzayisyen, nou menm, tout Ayisyen, tout Ayisyen la a, sitou Bèlè Nasit, nou sipoze pran desten nou an men. Fè rapid pou nou dechouke gouvènman an avan l tiye nou tout, pase se yon bagay nèg yo gen menm pou demaske tout katye popilè nèt pou etabli bagay yo. On bagay referandòm k ap fèt la a, frè m. On bagay referandòm k ap fèt la a, e l ap pou bagay referandòm la pou lemond ka wè l. Nou di Jovenel ou chire atèt kou mond ou a. Lap mouri la ni li ni babekyou. Yo bon ti tèlman zam nèg yo pisan wè kalkilè nèg a jus anba la ou wè nèg a tire ou wè gade ou wè menm machin pa epanye wè sa moun genlè pa epanye sa vle di ou wè lap moto moun pa machin pa epanye ale bwa pou moun menm chyen pa gen lavi nan zòn nan ou wè pou moute menm chyen pa gen lavi nèg yo pa pran lavi moun pou anyen. Woww menm lontan epok lontan sou sa jwe jodi a lè yon moun gon ti chen lè yon moun gon ti chen ou konn sansib pou chen menm dèyè chen an menm ou fè yon siy lap kriye menm yon poul depi w abitye a koulè w pa vle manje li men nèg sa pa nan bagay sa menm poul pa eparye chen pa eparye m pale ale pa pou moun wè lavi moun son bagay ki presye son bagay ki enpotan nèg sa pa nan bagay sa si yo pran moun e fèt yo fè la yo tiye w.

Mwen menm son viktim, sitwayen sa ki pale bò madan kolo ki di konsa li yo pa anmègde moun wobèlè se moun wobèlè kap anmègde yo 4 novanm 2019 kiyès moun ki te moute nan bèlè ki boule 19 machin anndan bèlè ki boule 32 kay anndan bèlè ki tiye 2 timoun piti anndan Bèlè 20 30 out 2020 kiyès moun ki antre nan Bèlè yo vòlè chodyè manje yo bay menm kouran plizyè bal chodyè bal chodyè bal nèg yo di konsa yap chavire Bèlè yap mete Bèlè ansanm ti moun ki fè zak sa yo se ti jinyò se sonsonn se se mikanan se krisla krisla se krisla nan tibwa. Se iska, se nèg vilaj 1, se nèg anwo gran anwo nan ti bwa yo. Se yo menm ki enpeche nou menm anndan Bèlè nou viv. Si nou te gen moun, si nou te gen moun, kalkile w byen ki valè machin, ki valè moun nou genyen ki boule an, ki valè moun, ki valè moun nou genyen ki viktim anndan Bèlè. Si nou te gen moun ki te, ki te gen zam nan men yo. Lè yo antre anndan Bèlè yo boule tout kay sa yo fè tout masak sa nou te ka al boule tou nou ta gen gwo zam nan men nou ta al boule tou se paske nou pa gen zam pou nou goumen a nèg sa yo se wò se boutèy nou gen ebyen nèg sa ou menm sitwayen sa ki pale a si w pa yon odasye fò ki kwè m tou m konnen kòman wap pale lè w gon zam ki kòw ke bò zòrèy ou kap di w men sa pou di ou pa pale poutèt ou popilasyon Bèlè a se nou tout nèt. Banm di nou boo moun boo malè kolo. Nou pa sou fè lapè? Non.
Non.
Pou kisa nou pa nan gè a pèsòn. Bon nou pat nan gè a pèsòn. Jis nou rete konsa. Si wap lanse yon mesaj a otorite kap koute yo, ki dènye mesaj ou ta di? Bon otorite pa gen otorite. Menm otorite a si te gen otorite. Men kote nou ye la. Men komisarya de potoprens anba je nou la. Men fò nasyonal anba je nou la. Men direksyon jeneral. Nou nan mitan. Si te gon esans konsène. Menm jan yo t al pran kidnapin lan, eske w konsène sa t ap gentan antre nan Bèlè vin di yon bagay pou moun Bèlè? Se pa kounye a la, nou pa bezwen. Dakò, radyo se t ap remèsye w. Ok, m remèsye Big Radyo tou. Mete chabon w tou, pdg a. Jis, kòm depi talè a m sot tande ke mesye yo di konsa ke Lepè ap mouri a, se menm nan moun Bèlè k tiye l, etegal la, lè ke l vle di sa, etegal. Se mwen menm ki tiye l. Sa moun ki mouri a ye pou ou? Se papa m.
Bon mwen se papa m. Ki laj papa w? 78 an.
Li te malad, bon li fè strok. Men m byen kontan ke yo di ke yo menm yo pa konn monte, yo pa konn monte Bèlè. Men son sèl bagay m tande ke yo di, yo gen konsyans lè yo monte pa santèn, pa de santèn, se 80 k tounen. La kounye a yo gen moto ke yo menm yo pa inosan, ke yo konn monte vrèman. Ou konn sa m di w la? Enben sa k fè m byen kontan, dèske l di ke se menm moun Bèlè a ki met dife nan kay Bèlè. M pa kwè ke si moun Bèlè te konn met dife nan kay Bèlè, yo t ap desann vin ap met dife anba a. Paske, lè yo, lè nèg yo, lè, moun Bèlè se sosyal ke yo fè. Gwo Bèlè se sosyal ke yo fè. Se sa k fè yo menm, ou konprann, se sa k fè yo menm, yo te chwazi pou yo pa al anmègde miche yo, pou yo pa al anmègde moun. Men èske nou menm nou pa deside fè lapè avèk Babele, piske se yon sèl la? Bon banm baw byen it banm baw byen jis pa gen kesyon ba bèlè ou bèlè non menm map dil tout se bèlè wi menm yo menm yo pa vle fè lapè se yo k pa vle fè lapè se yo k pa vle fè lapè ou konn sam di la yo kite yon ekip moun yo kite yon ekip moun kap mennen yo kap jwe nan tèt yo pou yo di yo gen ba bèlè gen ou bèlè menm m konnen son sèl bèlè ap viv men. Latè ap difisil paske yo menm yo kite moun ap manevre yo men nou menm nou pa gen chèf nou pa gen moun kap manevre nou nou pa bezwen chèf tout moun nan menm nou konn sa nou la nou pa gen bagay konsa nou pa nan bagay konsa gade jodia la gade kijan pèp kounya jodia m mandèy poukisa lè w gade pou wè papam Se pa youn nan moun ki konn nan plezi. Li bon kou kal sou alevwa. Se lè l sot travay, li antre lakay li. Lè w gade pou wè nèg la, ki sa ke l ye? Li se yon rezidan ameriken. Jis pou wè ke l chwazi jodi a l ap ki jan l mouri. E l mouri mal. Si pandan l te malad la l te mouri, nou pa t ap gen oken pwoblèm. Men eta jan ke l mouri a la.

Salye Rony Coleman ki mete gwo piton radyo sa a pou popilasyon ki pa kapab la. Sa kap fèt nan belè a? Mesye yo kanpe bò madan kolo. Se odasye yo ye. Yo di se nou kap tire, nou kap anbete yo, se yo kap anmerde nou. Yo mete nou tèt anba. Lekòl fèmen. Pa gen lopital. Nou grangou yap ban nou bal. Babekyou di l ban nou 3 jou pou l vin kraze nou la fòl gen kontwòl bèlè. E nou konnen nou pa janm anmède moun. Egal odasye kap fè manti ba madan kolo yo. Yap tire ti grangou yo ti vòlè yo. Bann vòlè bann kase kay. Epi se bann odasye. Eski bèlè. E ki bèlè konn anmède moun. Nou menm ki vini, nou vin anmède bèlè, krache dife avèk babekyou ki vin anmède nou, yo di se nou menm, se nou menm kap tire sou yo, se yo menm, se nou menm kap anmède bèlè, nap di e bèlè kap nwi nou, bann odasye. Bann malatyong poukisa nou paka antann nou. Sa fè nou pap antann nou, nou pa konn gouman moun, nou pa konn chache moun kont, yap anmède nou, Jovenel lage babetue nan kò nou, Jovenel ou pa wont, Jovenel ban nou chans anmèlè, timoun paka al lekòl, nou grangou, ou tiye polisye. Ou tiye tout kalite jovenel. Aba jovenel. Bann odasye kanpe bò madan kolo yo. Nou pa wont. Bann vòlè. Bann fyèk bòflè dezyèm tiwa. Wooyy. Kèlkeswa fason an yo ta vle pran Bèlè a, men m konnen Bèlè a gen yon sèl non, li rele Bèlè Nasis, li pa rele Bèlè Jovenel, ni li pa rele Bèlè Babekyou. E pa gen moun k ap janm kapab chanje non l. E si yon moun ta vle chanje non Bèlè, l ap pase. E nou gen yon madanm ki rele Pèpetyèl Sekou, li p ap kite pyès moun vin chèf la. Dayè nou toujou di yo sa, Bèlè gen gade yon pakèt polisye ki legal. E si gen pou chèf se polisye sa pou chèf. Pase nou pase legal. Youn. Dezyèmman, pa gen moun k ap vin chanje non Bèlè. Pa gen moun k ap vin kare kò pou vin bay, pou vin pran gang pou vin mete chèf la. Pase nou pa bezwen chèf. Wi, wi, wi, wi. Apa.
E byen, mande byen. Pou ekip bandi ki antre nan Bèlè. Avèk de avèk avèk epa epa DG epa DG a non epa DG lapolis la non sa se pdg lapolis la k antre anndan Bèlè pou vin fè masak sa la li konprann li ka pwouve sèl bagay m konnen byen Bèlè se yon machin igramatik li ye youn dezyèmman depi l pa depi l pa gen batri l pap ka stat deba nou j a sonje byen. Yo pran batri a nou mete l la nan riyèl Felix epi yo vin pran batri a epi yo ka start machin nan sa selman m ka di mèsi.